Gran salitasyon ansanm avèk zanmi konsèy lasante plis kote ke jodi a nou vin pale ou de yon maladi kote ke ki vrèman afekte twazyèm tranch daj popilasyon mondyal la asavwa alan de 45 epi jiska laj diri de vi moun nan donk maladi sa nou pral pale ansanm avèk ou an li pa lòt ke se dyabèt e kisa ki dyabèt la nou pral wè sa ansanm avèk ou epi ki koz dyabèt la epi kòman ke ou menm ou kapab jere tèt ou fason ou kapab jere tèt ou si ou menm ou ta rive kòmsi gen yon ipèglisemi, ipoglisemi pi devan kote ke nou pral pale ou de sa ou menm donk souvan an Ayiti nou konnen ke dyabèt nou pi souvan konnen li sou non kisa? sou non sik donk li pa lòt ke son bon konotasyon kote ke non an se transfòmasyon de aliman kote ke nou manje yo e ki vin transfòme an glikoz, glikoz ki te ka la suk nou jan nou konnen l lan. E donk pa bliye nan manje ke kote nap konsome chak jou ke ki se manje sa yo ki se de sibstans kote ke yo menm yo yo sibstans enèjetik kote ke yo menm yo fòme pa pa 2 eleman, 2 eleman kote ke ki se Karbòn epi idwojèn ki vin fòme sa y ap rele kaboyidrat la. Kaboyidrat Kaboyidrat Gen de tip de kaboyidrat. Gen kaboyidrat konplèks epi gen kaboyidrat senp. Nan kaboyidrat konplèks la, nou kapab jwenn diri, nou kapab jwenn patat, nou kapab jwenn manyòk, nou kapab jwenn.

pil nan sa vle di yo pran pil pwosesis pou rive kòmsi nan etap pi rafine a epi e kaboidrat yo ansenp yo se kaboidrat kote ke lè w manje yo lè w fin manje yo e yo menm yo transfòme an kisa yo transfòme an glikoz a pi rapid donk nou vle ke ou konprann sa yo brèf olye ke pou nou kapab pale ou byen de maladi sa kote ke nou pral pale ansanman avèk ou a e maladi sa kote ke gen 3 tip ladann prensipalman Genyen sa pou yon dyabèt jestasyonèl la. Dyabèt jestasyonèl la pou presizeman kote ke ou jwenn li nan fanm ansent yo. Epi ou pral jwenn 2 lòt tip ki gen de dyabèt ki se tip dyabèt tip 1 epi dyabèt tip 2. Ki sa k koze maladi sa? Maladi sa koze pa 2 fason. Premye fason an, li kapab koze jan ou konn di l la se yon maladi eritye.

bay ti ni paran ou ni gran paran yo pou sa se ta swadizan ke papa oubyen manman ou transmete jèn nan ba ou epi lòt koz ki kapab koze maladi sa se fason ou alimante tèt ou gen moun ki manje eksesivman kòmsi eksesivman nan kaboidrat yo sa a kaboidrat senp konplèks yo eksesivman sitou nan kaboidrat senp yo lè ou pran li eksesivman ki pral vin koze to sik la nan san an e ki pral kapab pèmèt ou devlope maladi sa ki se dyabèt la swa tip 1 oubyen tip 2 pou n pale de dyabèt la pou n pale de dyabèt la gon ògàn ki si enpòtan pou nou ki se yon pankreya se yon glann li menm glann sa li menm anatomikman li site dèyè estoma jan n ap gade a la Sa se pankreya, pankreya de koulè jounat, gen son son fòm fèy, anatomikman jan nou di a, li sitiye dèyè estomak nan ipokont goch. Donk sa son ògàn ki trè enpòtan pou nou pou nou kapab pale de maladi sa ki se dyabèt la. Donk an n al gade kon ki pwosesis la. Aprèzavwa ke nou fin manje yon aliman kote ki pa prese. Aliman sa yo pwoveni kòmsi de kaboidrat, swa senp oubyen konplèks. Pa egzanp, ou manje yon mo chokola, yon moso chokola. Moso chokola ki se yon kaboidrat senp li ye kote ke li degrade pi fasilman an suk oubyen an glukoz. Lè w fin manje l, li pase nan tub dijetif yo kote ke asavwa ezofaj epi de ezofaj li tonbe nan lestomak, de lestomak l ale nan peti entesten sa yo rele piti entesten an. Lè l rive la kote ke li tran pa de sistans pa de sistans e de zanzim pa ou li trans fò me pa de sistans chimi nan peti de sistans ou bi peti de sistans nan pa li kouz le fin trans fò me an li kouz la kote ki li kouz la son sous enèji kote ki kò a bezwen e pi se li nan peti de sistans sa yo ki a fò be se paske se la kote ki nan Entesten an se la a kòmsi dènye faz absòpsyon tout nitriman kote ke ou manje ou jwenn yo kòmsi pou yo kapab pase nan pou yo kapab pase pou yo kapab ale nan san an nitriman sa yo pou yo kapab pase ale nan òganis lan tout òganis lan anpi lè glikoz sa kòmsi li menm li li fini lè li koz sa kòm si ke li menm li fini fin nan etap li kounye a ke la li sa l fè nan plis dezistè li absòbe epi pou kapab a travèse nan kò a pli presizeman nan òganis la men pa bliye pankreya nou di w la pankreya ki sekrete 2 tip de òmon ki se ensilin epi ki ka kon men nap plis baze pou ou sou ensilin nan an al gade ou kòmsi efè dyabèt tip 1 epi dyabèt tip 2 nan dyabèt pou moun ki soufri dyabèt tip 1 an men sa se pou ou nan premye kad de sa sa se pwosesis kote ke pwosesis yo nòmal nap gade la sa se pankreya pankreya epi glikoz sa li menm ki travèse nan pitit entèsten an pou al nan san epi Pankrea li menm li sekrete ensilin. Pankrea a pa bliye kòmsi li menm li gen de seri de selil la menm ki se beta ki pèmèt ki kapab gen pwodiksyon ensilin ki kapab gen pwodiksyon ensilin nan. Epi, lè pankrea a li menm li sekrete ensilin nan, aprèzavwa kòmsi kaboidrat la fin konp, vin transfòme an sik senp ki se glikoz la epi travèse nan san an, anben, Sa pa k Pankreya pral fè pèmèt fè Pankreya a sekrete ensilin lè Pankreya a sekrete ensilin ensilin lan ki wòl li ensilin lan li menm li pèmèt ke glikoz la n ap gade la glikoz la kapab antre nan selil la ki kapab pwodui enèji san enèji selil la p ap kapab fonksyone e sa fè kòmsi ke lè lè nou kòmsi glikoz la lè kòmsi l antre nan san nan san epi ensilin nan li menm li bay opòtinite pou kòmsi glikoz la antre nan selil la avèk yon to modere la n ap gade reseptè ensilin nan epi la n ap gade glikoz la k ap antre nan selil la epi ensilin nan ki pèmèt ke glikoz la kapab antre pou moun ki fè dyabèt tip 1 men kòman sa ye men anòmalite a Sa, nan sa n ap gade la a, kote ke pankreya li menm li pa gen kapasite pou l pwodui ensilin ankò, kote nou wè kwa wouj sa a, pa rapò avèk kòmsi fayans kote ke pankreya genyen selil bèta yo pa pwodui pou sekrete ensilin ki vin fè ke glikoz la pa kapab antre nan selil la jan wè n ap gade la a. Glikoz la rete andeyò epi sa se reseptè a. Lè glikoz la rete andeyò sa vle di ke pa ka gen glikoz ki antre, pa ka gen enèji ki antre nan sèlil la ki vin fè pou fè sèlil la fonksyone nòmalman. Se sa fè yo pral rele w ou fè dyabèt tip 1 an. E pou dyabèt tip 2 a? Nan pou dyabèt tip 2 a men kòman sa ye. Sa a se pwosesis nòmal la n ap gade la. N ap gade ensilin nan, n ap gade glikoz la epi n ap gade Humm reseptè de sid la pou dyabèt tip 2 a nou wè sa se pankreya lè pankreya li menm kòmsi ke la nan faz sa li sekrete ensilin sèt men sekrete l sekrete ensilin nan sa se glikoz la nan gade a men glikoz la li pa kaba antre nan selil la pa rapò avèk sa pa rapò avèk defayans reseptè ensilin nan li menm ke li gen li gen ki fè kòmsi ke Ensilin nan pa kapab jwe wòl li nòmal pa bliye wòl ensilin nan se poul jwe wòl poul regilarize to kòmsi glikoz kap antre nan selil la pwiske kòmsi glikoz la pa kapab antre nan selil la li vin fè yon farans kote ke selil la li menm li pa jwenn enèji sa pral pwodwi yon tip sa pwodwi dyabèt tip 2 se sa answa Epi, kèk sentom ou kapab prezante depi ou gen dyabèt. Premye, premye sentom, youn nan sentom ou kapab devlope se ou grangou anpil. Sa se youn nan sentom ou kapab devlope, ou grangou anpil. E lòt sentom ankò kòmsi ou kapab devlope se ou swaf dlo souvan, ou swaf dlo anpil. Sa se youn nan sentom ki primòdyal kote ke si ou dyabetik, ou ap santi l lakay ou. Epi, youn ankò se ou irine souvan, ou ale nan twalèt souvan, ou ale. Youn nan sentòm ankò kòm si ou kapab prezante depi ou fè dyabèt sa vle di depi ou dyabetik se youn nan sentòm sa ke ou fatige pa rapò a ou fatige nan kò pa ou konnen ki kòm si se yon selil la kòm si li resevwa yon glikoz glikoz la ki pèmèt ke kòm si li genyen yon enèji li selil la genyen enèji pou l kapab fonksyone Ni anpi si kòm si glucose la li pa antre nan selil la de pa rapò avèk fayans ensilin nan oubyen fayans kòm si reseptè ensilin nan anpi sa vin pèmèt ki kòm si ki ensilin nan pa gen enèji ankò ki pral pèmèt ki kòm si li baw sa yo rele fatig la ou fatige souvan ou kapab wè ou fè yon bagay la ou fatige epi lòt pa ankò ou fèb ou gen feblès Epi youn nan bagay ankò ki prezante se ke ou irite souvan. Sa se sentom kote ke ou prezante depi ou menm ou dyabetik, depi ou menm ou fè sik. Epi lòt lòt sentom ankò ki prezante ou wè twou. Menm jan w'ap gade nan imaj sa la kote ke ou wè imaj sa kòmsi an flou a. Sa vle di ke Ou menm depi ou ou dyabetik sa se youn nan sentom ou kapab prezante lakay ou, ou wè twou, ou wè twou kèlkeswa sa wap gade ou wè twou ladan, ou wè twou ladan li. Donk pou nou fini gen yon bagay yo rele nou yon aparèy kote ke yo rele glikòmèt, glikòmèt la sa l pèmèt nou fè, li pèmèt nou mezire.

To glisemi m jwenn ke li pi ba ke 80 miligram pa desililitre, anben la m kapab di konsa ke m an eta ipoglisemi. Nan eta ipoglisemi sa, sa ka koze l? Sa ka rive kòmsi m leve maten an de 8 è, de 8 è, 9 è, 10 è, 10 è. 11 è di maten m pa manje depi m pa manje epi sa k pral koze sa ka koze m an eta ipoglisemi sa vle di kò a mande yon ti enèji li mande kòmsi yon ti glikoz epi si ke pandan ke m mezire l ankò pa egzanp li soti m a

to glucose la li elve nan san an anben sa pral koze plis sa kapab koze plis plis kòmsi anm dega toujou se sa k fè ke fòm pran le swen mwen fòm pran le swen kote ke kòmsi ke pou to glisemi m pa vrèman vrèman elve deva alè sa sitou sa k kapab mete w an ipèglisemi sitou sitou sibstans ki Sucrerie yo, pa egzanp, gon kantite de gram de sik ou dwe manje pa jou. E sitou kaboidrat senp yo, soda, bonbon yo, pwodui sucrerie yo, se yo menm kote ke ki kapab mete w an eta ipèglisemi souvan. Se sa ki fè ke fò pran byen le swen kote ke pou kapab mete. to ou to glisemi w a yon nouvèl a yon nivèl dizon a yon nivo nòmal de 120 a a 80 fòk li nan ran sa yo pou kapab yon to glisemi pafè nòmal E sa se la nou mete yon fen pou nou panse ki kòm nan lòt videyo nou gen pou n fè nou pral pale de nitrisyon dyabetik ki sa w dwe manje ak ki sa w pa dwe manje e defwa gen mit yo konn mete yo di konsa a ou si ou fè dyabèt ou pa dwe manje sa men non gen ou kapab manje gen kèk ti manje gen tip de manje ou kapab manje men fòk ou manje l a moderasyon nou pral mande w nou pral pale w de lè w manje sa kis ki efè l fè sou kòmsi sou ou antanke moun ki dyabetik. Lè w manje sa ki, lè w manje tèl bagay ki te sibi moute, e sibi desann nan taux glycémique ou. Se sa yon kote ki nou pral pale nan videyo pwochen. E pou fini, poko ale non, poko ale, poko ale, gon bagay. Gon mo m renmen anpil. Mo m renmen anpil la ki se pak. On ti sik. Sik sa kote w ap gade la m renmen l anpil ki se pak. P a, kote nan gade ki se pataje. Lè w pataje zanmi m, li pèmèt ke kòm si tou nou, tout yon moun kapab, yon prèske, prèske yon majorite moun kapab jwenn videyo sa. Lè maj, an, an, an, an gade yon bagay. Lè majorite jou yon moun jwenn videyo sa, sa l pèmèt li fè majorite moun sa fè. Li pèmèt ke majorite moun sa gen yon konesans de plis de maladi sa, en kap ravaje twazyèm tranch daj. nan mond lan e li pèmèt ke kòmsi moun nan konnen ke ki prevansyon l dwe fè ki sa ke li dwe fè paske youn nan pou youn nan bagay ki enpòtan anpil yo di ke yo di ke prefere kòmsi ke ou pre ou pre Prevni ke ou geri, anben se sa ke ou konte ke pou sa kapab pèmèt ou ke lè ou pataje video a li, moun nan kapab prevni kèlkeswa tip maladi ki kapab vini. Epi abòne se youn nan bagay konte ki kapab fè nou fè anpil fanmi. Lè nou gen fè anpil fanmi, kèlkeswa ou menm kote ou ye, ou lè ou abòne wap jwenn video ou kòmsi byen di dispoze dekwa ke pou kapab konnen plis enfò, plis konsèy sou lasante. Epi kòmante, Lè w kòmante li pèmèt ke kondi ke nou konnen ke si w konprann ak si w pa konprann, si gon kesyon ou ta ou ta ou ta vle poze ou kapab poze li e si w gen yon bagay ou pa klè nan videyo a kote ke nou menm nap eseye fè w klè plis epi pi gen kèk bagay ke si w ta vle plis klè sou li nou kapab mete fè de videyo pou ou plis pou w kapab konprann. Se la nou mete yon fen.